Mèdam mèsye gwo bonjou gwo bonswa pou nou tout mesye dam la sosyete enfòmasyon kap domine bil aktyalite a la dosye cho mèdam mèsye gwo revelasyon ki fèt nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la la ki kote reyinyon pou yo te touye prezidan te fèt ebyen mèdam mèsye genyen yon dokiman la ki sòti la mèdam mèsye rete la Ou pral jwenn detay, ou pral jwenn enfòmasyon, ebyen mèdam mèsye dokiman sa genyen anpil detay ladanl, kòman nèg yo te touye prezidan, ki planifikasyon ki te fèt, anpil revelasyon fèt sou dosye sa, nou pral jwenn tout detay sa yo ansanm avèk Estanley Lika ki jwenn. Dokiman sa ki pral lage tout dosye yo deyò la kisa ki nan dokiman sa ebyen anpil nèg tou ki te bò kote prezidan Jovenel Moïse se te gwo trèt nèg sa yo te ye yo te konnen yo ta pral touye prezidan ou pral tande Estanley Lika ki pral bay detay sou dokiman sa tanpri mèdam mesye siw poko abòne avèk paj la tanpri fè sa kounya peze bouton abòne ya aktive klòch notifikasyon an pou pa rate okenn videyo men avan tou pa bliye mèdam mesye kite yon like kite yon kòmantè pataje videyo sa pou plis moun kapab jwenn enfòmasyon ki rewè avèk peyi dayiti mèdam mesye san pèdi tan an nou tande Tout detay yo ansanm avèk Estanley Luka li menm ki pwal detaye pou nou bòn ekout tout moun epi nap tounen. kap fèt koulya a son reyaranjman sistèm nan e sou pa gade tout sistèm nan ou pap ka demantle l sistèm nan li gon mòd òganizasyonèl se sa yap eseye reranje la a. Sistèm nan gen de ideyoloji ki domine l. Sistèm nan gen kat objektif pèmanan. Sistèm nan gen de taktik ke l itilize. An n gade mòd òganizasyonèl la dabò. Nan tèt sistèm nan, ou gen oligak yo. E nan dezyèm etaj sistèm nan, ou gen ansyen prezidan avèk lidè politik. Se yo menm ki ede oligak yo kaptire leta, kaptire palman, kaptire lajistis, kaptire pouvwa egzekitif lan, ki pèmèt ke anndan leta a yo vòlè 1 mili, 1 milya de dola ameriken pa ane, e nan monopòl komèsyal yo ke 7 fanmi gen, yo vòlè 2 milya de dola ameriken pa ane. E twazyèm etaj sistèm nan, ou gen palmantè a jij. Pa egzanp, lè pou ratifye bidjè, lè pou ratifye lwa elektoral. Oligak la bay lòd pou palmantè a goumen nan palman an, lè lwa elektoral la pa vote, eleksyon pa fèt. Lè bidjè a pa vote, sistèm nan, gouvènman an pa ka fonksyone. Toujou nan twazyèm etaj la ou gen jij yo. Pa egzanp, lè yo fin touye prezidan an, ou jwenn yon jij konkou jij Bredy Fabien, li di w konsa ke li pran yon òdonans, li di fò yo peye Dimitri Vorbe 54 milyon dola ameriken reparasyon. Sa fè pati de òganizasyon sistèm nan. Nan katriyèm etaj la, ou gen sa yo rele militan mil goud yo. Pa anmède m, ti Youri, wè se, se, se sa yo rele militan mil goud yo. Epi, nan senkyèm etaj la, ou gen gang yo. Nèg yo antre nan katye popilè a, epi y al distribye zam nan tout katye popilè yo. Si w li liv ki rele Zombie Files la, li bay anpil detay sou kòman zam te distribye nan katye popilè. E se pou sa mwen m toujou di gang yo, E lè w pran kijan sistèm nan te fonksyone avèk gang yo, yo fin itilize w, lè w tounen yon pwoblèm pou entènasyonal la, yo sakrifye gang nan.
E se pou sa nou menm, lè nou te vin nan emisyon sa a, nou te di gang nan gen 2 avni, se laprizon avi oubyen anba tè. E se pou sa nou toujou di gang yo, etan done ke yo fin sèvi avèk ou, yo pral sakrifye w, se 2 avni ke w gen, se laprizon avi oubyen anba tè, Fè menm jan avèk Oriel Jean. Rann sosyete, kòm ou pral mouri oubyen ou pral nan prizon avi, rann sosyete a yon sèvis. Bay non tout oligak, bay non tout ansyen prezidan, tout lidè pa, lidè politik, tout palmantè, tout jij ki te ba w zam e ki ede w monte gang nan. Sa a, sa n sot wè la a, se mòd òganizasyonèl. Koulye a, ann gade ideyoloji a.

Se pou sa yo bezwen yo bay pa egzanp Bosan, Ladwann, Fizeme siyen pou li pou 29 an. Koulye a, dezyèm ideyoloji ke nèg ki restavèk oligak yo pratike, yo pratike de ideyoloji, lanarchism e le populism. Se pou sa m te kreye yon mo kreyòl pou pèp la te ka konprann pi byen, m te rele yo anakopopilis. Moyiz Janchal, Kato, Nènèl, Boplan, Aristid, Privè, Andre Michèl, Rika, Chevri, Sèj Janlwi, Youri. Yo tout pratike ideyoloji sa a. Koulye a, an matyè dobjektif, sistèm nan gen kat objektif pèmanan. Kaptire Leta, premye objektif lan. Dezyèm objektif la, enstitisyonalizasyon kontra kowonpi yo, kontra gaz, kontra kouran, kontra ladwàn, kontra wout, se enstitisyonalize tout kontra sa yo sou trant, karant, senkantan. Pou ke yo menm yo kontinye sou seri sa a. E pou sa, pa egzanp, yon nèg konkou Dimitri Vob li di li menm se sou 50 an l ap goumen. Twazyèm objektif sistèm nan se ranfòse monopòl komèsyal yo. Sa vle di, Vlad, ou se yon nèg klas mwayèn, ou gen dwa gen yon ti mwayen nan men w, epi w vle vin rich, ou di bon m pral antre nan yon komès farin la. E Vlad kòmande yon 200 mil sak farin. Lè l rive ladwàn nan, ou peye taks ou, oligak la kenbe farin nan ladwàn jiskaske li pouri. A wi, anpil moun sibi bagay sa. Se sa. Oubyen Makenton di l ap fè yon komès fè li peye ladwann fè a pa ka sòti. E si Makenton ensiste y ap plen Makenton a kach kouch. Se ranfòse monopòl komèsyal yo se. A vle di monopòl diri se yo, farin, sik, siman, luil, motosiklèt, medikaman, angrè. Kèlkeswa monopòl la se sèt fanmi. Fanmi k genyen l. Ou menm e ti machann ki atè a, machann sara ki vle monte, yo kenbe l atè a yo pa vle l monte. Klas mwayèn nan ki vle envesti, donk twazyèm objektif lan se ranfòse monopòl komèsyal yo. Katriyèm objektif lan se vòlè tout sa k anba tè a san nou pa jwenn anyen. Pa egzanp nan peyi Katar, gen petwòl anba tè a, gouvènman an rale l, li pataje l a pèp la, pa egzanp Katar, si w se yon sitwayen k ap bati yon kay, gouvènman an ba w kòb pou w bati kay an fonksyon de sa k anba tè a. Nèg sa yo pa nan bagay konsa. Si gen lò anba tè a, petwòl anba tè a, gaz natirèl, iranyòm, lityòm anba tè a, yo vle se yo k pou pran tout san pèp la pa jwenn ladan l. Sa se kat objektif sistèm nan. Tout pou yo, e kòm si n ta di w, Desalin te goumen pou yo, se pou yo Desalin te kite tè a. Tout pou yo. Se sa. Koulye a an matyè de taktik, yo gen senk taktik ke yo itilize. Premye taktik ke yo itilize se koripsyon. Dezyèm taktik ke yo itilize se vyolans politik. Twazyèm taktik ke yo itilize se trafik denfliyans. Katriyèm taktik la, nou pale de li, se sa yo rele blokaj enstitisyonèl. Sa vle di ke anndan paleman an, yon prezidan vle fè yon bagay, tout bagay prezidan an bloke nan paleman an. Anndan lajistis, yo jwenn tout moun ki touye Jean Dominique yo, malgre lajistis idantifye 9 moun yo, dosye a pa janm ka al okenn kole kote an 25 an. Koulye a, lè koripsyon pa mache, vyolans politik pa mache kòm taktik, trafik denfliyans pa mache, blokaj enstitisyonèl pa mache, pa egzanp, pandan Fritz Jean te la a, oligat la montre w se li k mèt sistèm nan. Li bloke Fritz Jean, li sabote Leblanc, li montre w se li k sistèm nan. Men osito ke oligat la monte, Ou wè direktè jeneral gentan chanje, minis pral chanje, se li k mèt sistèm nan. Koulye a, lè tout taktik sa yo pa mache, blokad, blokaj enstitisyonèl, trafik denfliyans, vyolans oubyen koripsyon, lè sa a l pral antre nan dènye taktik lan ki se koudeta oubyen tiye prezidan. Li pa nan griyen dan li menm. E se sa n sot viv la a.
Se sa n sot viv la. Jovenel koupe kontra kouran kote yo t ap vòlè 300 milyon dola ameriken pa ane. Li koupe kontra gaz la 350 milyon dola ameriken pa ane. Li koupe kontra wout yo 100 milyon dola ameriken pa ane. Li koupe telefòn 4G a 400 milyon dola ameriken pa ane. Li koupe ladwàn nan. Ou sonje jan prezidan Jovenel t ap eksplike l e mesye Mesye ladwàn yo. Bosan, Kalbwann, mesye nou gen 20 milyon dola ameriken, 19 milyon dola ameriken leta, tanpri pote l tounen pou règleman pa fè kont nèg yo, an fonksyon de sa detektif Angel Martinez, detektif dominiken an di, 15 reyinyon de planifikasyon pou tiye prezidan an li fèt Sendomeng, nan Puerto Plata. Se Gilbert Bidjo ki dirije reyinyon sa a e gen plizyè Libanè, Ayisyen ki patisipe nan reyinyon sa a. A vle di ke. An jiyè 2021, 9 jiyè 2021, lè Bèdfòd Klod te fè manda pou Rejinal Boulòs, Dimitri Vòb, Jan Mari Vòb, Djeri Tadye, elatriye, pou tiye prezidan an, li t ap fè travay li. Ki sa nèg yo fè an matyè enstitisyonèl? Yo mete Ariel, yo mete avoka Dimitri Vòb la, Bèto Dòse, minis de lajistis, epi yo vin pran kontwòl pouvwa jidisyè a. Yo pran kontwòl kasasyon, yo pran kontwòl CSPJ. Depi lè sa a, y ap jwe a dosye avèk avèk dosye asasina prezidan an. Menm lè nou rive nan emisyon sa a, mwen di w konsa ke al gade dokiman elektwonik 60 paj ke jij Walter Wessef Voltaire fè a. E se yon dokiman pdf ke l ye. Lè w al gade metadata dokiman an, André Michel patisipe nan ekri rapò a pou jij lan sou asasina prezidan an. Ou wè jiskaprezan kou dapèl ap ranse sou dosye a. Donk, jodi. Jodi a, lè w ap pale de operasyon mare gang, w ap pale de 5 etaj òganizasyonèl sistèm nan. Lè w ap pale de operasyon mare gang, sa vle di oligak yo, ansyen prezidan ak lidè politik ki nan gang, palmantè a jij ki nan gang, militan mil goud yo k ap bay pwoblèm avèk gang yo ka atè a. Paske kesyon de yon nèg vle manyen gang a sapat, Epi gang a kravat la ou bliye manyenl ou pa vle manyenl nou gen 3 ansyen prezidan ki nan gang Salvador te gen 3 ansyen prezidan ki nan gang yo mare 2 gen youn ki sove jounen jodi a nap vizite nèg ki la yo pou moutre w ke yo fè pati sistèm nan e sistèm nan ap chèche yon rearanjman yon yon antant pou l ka kontinye fonksyone. E pou sa, Laurent Saincy, pa egzanp, al wè Aristide oubyen l pral wè lòt prezidan, li pral wè yon seri de premye minis nou konnen ki nan bagay yo. Donk jodi a gen yon refleksyon apwofondi pou nou fè. Lè n ap gade, fò n gade ansanm sistèm nan. Nou pa ka gade moso epi n lage moso.
La a kounye a la, jan ke nou menm nan Mikwo Verite nou lanse mouvman sa a, m panse ke fò dyaspora li menm li mye òganize pou l planifye, pou l wè kòman ke l pral antame yon jan de mouvman konsa, Stanley Lucas.
Dyaspora a deja kòmanse anvan menm ke nou lanse mouvman an. E m gen enpresyon ke si nou t ap swiv dyaspora a o Kanada, an Frans e o Zetazini, nou t ap wè ke dyaspora a gentan lanse mouvman an depi apeprè 4 semèn. Diaspora e pou sa yo jwenn kay Andre Michel, kay kouzen Andre Michel a Paris l oblije chanje kote. Se pou sa gou ansanm de moun. E nap pwofite di moun yo pandan ke nou pral pote plent nan ka Boulos la e nou jwenn non avoka pou tcheke a avèk nimewo a m te voye l ba ou e m pa ka gade telefòn mwen pandan map pale men m te voye l ba ou pandan ke yè m kwè m te voye l ba ou e mwen. le 26 out kap vini la ou menm ou menm ki son moun solino ou son moun delma 30 ou son moun kenskòf mibalè laskawobas e kafou kèlkeswa kote ou ye a ki te viktim genyen plizyè kalite de viktim ou gen viktim ke yo te kidnape ou gen fanmi viktim ke yo touye ou gen viktim de vyòl ou gen viktim ki pèdi kay a tout sa yo genyen. Gen dwa gen lòt kategori, men an atandan 4 kategori sa yo, ou gen yon opòtinite istorik kòm lajistis lakay nou pouri, li nan men oligak yo e li nan men sistèm nan. Ou gen opòtinite istorik la a nan sa k pral fèt le 26 out Florida a pou mande Boulos avèk oligak sa yo dedomajman e reparasyon. Ki jan w pral fè l? Lò w ap rele yon avoka imigrasyon Ozetazini, ou pral di l pote plent pou ou pou w ka jwenn 10 a 50 milyon dola ameriken de dedomajman. Plent lan, yo rele sa Ozetazini mosyon, ou pral depoze l nan tribinal Chrome nan nan Miami, kote jij Jorge Pereira rele.
Jorge a ekri
Jorge a ekri J-o-r-g-e, Pereira a ekri P-e-r-e-i-r-a. Koulye a, ki sa avoka a pral fè? W ap di avoka a lè l ap prepare dosye a, sèvi a twa zouti jiridik pou pou jwenn reparasyon. Paske nèg sa, oligak yo pa ka fin detwi lavi w. Lidè politik sa yo pa ka fin detwi lavi w. Ou gen opòtinite pou jwenn reparasyon 10, 20, 30 milyon dola ameriken pou rebati lavi w, fò w pran ni. Zouti jiridik ke w pral itilize, nimewo 1. Gon bagay ki rele RICO Ozetazini, son lwa, R-I-C-O. Dezyèm bagay ou pral itilize li rele Magninsky Act, M-A-G-N-I-T-S-K-Y, act la ekri A-C-T. Twazyèm bagay ke w pral itilize, gon yon majistra lè Ziwa ki te komèt vyolasyon dwa moun Ozetazini, yo fèk kondane l la a Boston a 9 an, tout sa l genyen yo pral vann li pou peye reparasyon a moun ki te fè abi nan peyi Dayiti. Se menm bagay la ou pral fè nan ka Boulos la, men lè w pral prezante dosye a, w ap met Boulos, w ap met Bidyo, w ap met Vob, w ap met non tout nèg yo. Paske nèg yo ansanm yo gen 5 milya de dola ameriken. Ou menm kòm pèp, pou la premyè fwa ou pral jwenn reparasyon. Koulye a, lè w pral depoze plent lan, w ap depoze plent lan nan 4 kategori. Kategori 1, Domaj materyèl, fizik e psikolojik ke yo fè w. Se ou menm ka deside ka konbyen kòb ke w mande kòm reparasyon. Eske se 5 milyon, eske se 10 milyon, eske se 100 milyon, sa e afè pa w. Mwen m pa antre ladan l. Men, se nan domèn sa. E nan nan premye kategori ke w ap de, se swa w te viktim kidnaping, ou te viktim gon fanmi w ki mouri, ou te viktim vyòl, oubyen ou pèdi kay ou oubyen byen materyèl. Dezyèm kategori a, w ap di Boulos a tout nèg sa yo, Bigio, Vòb elatriye nan gang. Dezyèm kategori, twazyèm kategori a, yo nan tiye prezidan. Katriyèm kategori a, yo nan koripsyon. Koulye a, dokimantasyon ke w bezwen pou ede avoka a depoze plent pou ou, men kon atik ke w ap jwenn tout dokimantasyon an. Ou pral sou www.

W ap jwenn manda k te genyen depi le 9 jiyè 2021 pou enplikasyon li nan tiye prezidan an. W ap Vous jwenn suivez videyo ki montre Micro relasyon Vérité. li W ap jwenn videyo ki montre relasyon li avèk gang. Tout dokimantasyon sa ap sèvi a avoka a. Koulye a, non avoka a, avoka a rele, gen youn mwen konnen, w ka chèche lòt avoka wi, men sa k te travay sou dosye Boston nan, ki konn afè Ayiti a byen, Li rele Ella Matthews e pandan nap pale la e Vladimir gen dwa gade sou telefòn li lap baw nimewo a son 415 kel ye Vladimir e nimewo sa pou bay donk lè w rele avoka sa wap jwenn on machin kap reponn wap di konsa ke men non w Men nimewo telefòn ou ou bezwen pote plent la. Men sèl bagay, si w bezwen jij lan gentan gade sa w depoze a, fò w depoze l anvan le 22, maksimòm 23 out. Paske seyans lan pral fè 26 out, fò jij lan gentan resevwa l, gade plent ou an anvan l al tranche le 26 out. Donk lè w ap fè plent lan, w ap mete non oligak yo, w ap mete non tout lòt nèg ke w konnen ki enplike nan bagay sa a pou al chèche dedomajman nan men yo. Trè byen. Paske sa nou di la a, operasyon dyaspora a o nivo lari a, wi li bon, men o nivo enstitisyonèl, devan jij Jorge Pereira, li pi bon toujou, paske blan ameriken an li menm, lè l mare boulòs, l ap regle bay ki nan enterè pa l, s on ti fenèt ke l louvri, pandan blan ameriken an louvri ti fenèt sa a boulòs, ou menm, lè w al depoze plent, w al depoze mosyon, s on pòt ou pral fè fenèt la tounen. Donk, balon an nan pye w, se ou menm ki konnen si w ap touche l.